Ey, kite m di ou, èske ou konnen konbyen atak edmi an fè sou ou pandan semèn nan? Èske ou konnen plan edmi an pou ou? Èske Daniel te konnen pwòp moun ki t ap travay nan antouraj li yo t apral monte konplo pou yo te fè l wa a lage l nan tou lyon an? Èske l te konnen tou Bondye te renmen l? Lyon yo pa t ap gen chans pou yo devore l. Lyon yo t ap sèvi zanmi pou li. Yo t ap kouche menm kote avè l. Yo t ap sèvi zorye pou li. Yo t ap tounen kapèt pou l mete pye l. Èske Dànyèl te konnen sa? Non. Anpil fwa, èdmi an konn jete lwil anba pye w. Li panse tè a pral glise pou tonbe, li panse seramik lan pral glise pou tonbe, oubyen siman an pral glise pou tonbe, lè l gade l wè w pase yon bwanch cheve nan tèt ou. Pa deplase. Gade, se sèl bagay pou pa janm fè nan lavi. Bare yon lòt moun epi ou menm pou pase. Leve tèt ou epi ou bese yon lòt moun. Toujou bat pou rete nan pozisyon pou Bondye pran plezi nan ou.

Ou konn fin pase ou jwenn pen an ou pa ka desann li nan gòj ou byen non Ou jwenn vè ji an ou pa ka bwè l vre non lè w sonje sa w te fè a Lè w sonje fason w te aji an ou vin santi kè w sere si w se yon moun ki gen konsyans Anpil fwa Bondye konn gen plan sou lavi w pou w pou ou menm ou bare l avèk jan ou konpòte, jan ou aji avèk frè ki bò kote ou la, jan ou panse mal pou pwochen ou lan. Sispann gen rankin nan kè ou pou lòt moun. Lè ou wè yon moun ap avanse, pa gen gwo kè pou sa, pa rankinye pou sa. Okontrè, priye pou li pou l avanse plis, paske ou konnen menm jan Bondye pase avè l la, ou menm li ka pase avè w yon jou. Se pa ogeye pou ogeye, se pa kè w pou fè gwo pou sa. Se pa manje pou vle manje l pou sa, se pa ti kòb ou pwòp mache depanse lakay ougan pou w devye l pou sa. Okontrè, priye pou li, Bondye li menm nan amou l la fè chemen pa w la avè w tande. Anpil fwa, Bondye gen gwo vizyon pou ou, l gen gwo bagay pou ou. Li gen chemen li pral trase avè ou. Men pa rapò jan l wè ou konpòte, lè ou wè frè w la fin pase, lè ou wè zanmi w lan fin pase, pa rapò jan l wè ou ogeye, epi li kite ou fè bak, ou tonbe nan tou pi rèd. Eseye konsantre sou lavi ou. Toujou met nan tèt ou si zanmi m lan pase jodi a, demen mwen menm wout pa m nan ka louvri. Se pa gen pou gen gwo kè pou sa, se pa anvi pou anvi tiye l pou sa. Lè frè Jozèf yo te vann li, èske yo te konnen Jozèf t ap gen chans viv lè grangou te tonbe sou peyi kote yo te a? Se Jozèf ki t ap sove yo? Pou yo menm, yo te panse yo vann Jozèf, ti kòb yo te ba yo a yo manje l, yo panse lavi Jozèf fini, yo panse yo pa t ap janm rankontre yon moun konsa ankò. Ebyen, malgre tout sa madanm Potifa te fè Jozèf pou l wè si l ta etenn etwal li, Joseph tal nan prizon li pase mizè men Bondye nan amoul te fè sal te gen poul fè pou Joseph la frèl yo te prostène yo pat wè si se li paske pou yo menm yo panse zol pa te bon pou fè bouton ankò gen moun lèl fò yon bagay li panse la fini avèw li panse zol pa bon pou fè bouton ankò. Men, Bondye li menm, li gen pwovizyon pou ou. Yo pa konnen pwovizyon Bondye sou lavi ou. Si nou tande ti bwi, gen lòt moun nan kay la, se pa sèl mwen menm, bikoz gen ti bwi. Li pa konnen ki pwojè Bondye gen pou ou. Pou li menm, li fè w sa l fè w la, li panse lavi w ap tou fini, li panse ou pap gen oken chans pou w repare ankò, li panse ou pap gen oken chans pou w leve ankò. Ebyen kite m di w, lè lòm di pwen final, Bondye di pwen alalin. Dèfwa, ou konn ap gade fanmi ke w fèt la, ou konn menm retire espwa a, ou panse lavi a pap janm on ti jan miye pou ou. Poutan Bondye gen pwovizyon pou ou wi. Poutan Bondye gen de gwo bagay li rezève pou ou, ou pa janm konnen. Sa vle di, toujou mete w nan pozisyon pou w jwi gras Bondye nan lavi ou. Pa kite sa moun ap di de tèn sou ou. Gen moun nan. de pawol lap diw se jis poul fini avèw pou ta tou kanpe ou mouri yon fwa telmanl pwonose vye pawol sou ou telmanl diw de vye bagay men kitem diw pwovizyon Bondye pou pitit li se pwovizyon de pen non de malè pa kite sa moun ap di etèn sou ou detèn sou ou tankou se rad ki detèn pa kite sa fini ak laviw. Gade, lè w pran yon imilyasyon nan lavi, lè w pran yon desepsyon nan lavi, rale sentiwon w, mare senti w. Retire mouchwa nan tèt ou, mare vant ou. Epi di, menm si m pliye, m pa gen dwa kase. Fè tankou wozo. Pase wozo a, menm si w wè van ap vante, l ap plwaye, men l pap kase vre. Gade yo, gen de etap w ap pase nan lavi w, se nan lekòl Bondye mete w. Se nan lekòl li mete w, li kite w ap apwann kòmanse a zewo jiskaske w rive nan dènye lèt la. Epi li menm pou l leve w. Gade ou wè moun kap pale w mal jodi an, ou wè moun ou pa enpòtan pou li jodi an, ou wè moun ki toujou ap di w dè vye pawòl, ki toujou ap imilye w la, li gen pou l bezwen w tande. Li gen pou l bezwen w. Li gen pou l ap chèche kontak ou. Li gen pou l ap chèche adrès ou, li gen pou l anvi pale avè w. Li gen pou l anvi pou w bò kote l. Paske, gen de pakou fò ou fè yo menm, fò ou pase nan yo menm. Avan pou arive yo moun ke ou dwe ye a. Pou arive kote ou dwe rive ya. Nou konnen mwen menm, se toujou konsèy mwen pote pou nou. Lè ou santi van la vi a, vle pouse ou. Vle bò yon bourad, ou santi ou bito, vle tonbe. Asire pye w tande. Asire pye w. Kite m di w. Bondye se yon zanmi. Jezi ki te aksepte mouri pou nou an. Bondye di pèsòn pa ka rive kote li ye a san pa pase pa Jezi. Jezi ki te aksepte mouri pou nou an. Se pa paske l te egare. Se pa paske pou li pat gen pouvwa pou l te retire tèt li nan kondisyon l te ye a. Men, li te gen yon devwa byen detèmine pou l te fè pou ou, pou mwen menm. Pou l te sove lavi ou, pou l te sove lavi m. Si tout pakou sa yo pase a, tout mizè ou pase deja yo, ou wè ou pa mouri, ebyen se paske Bondye renmen ou, li gen plan pou ou. Ranmase karaktè ou. Pa kite sa kap sa wap andire a fini avè w. Bondye gen plan pou ou. Bondye vle fè wout avè w, li vle fè chemen avè w. Evite l. Pa rele zanmi pou rakonte l afè w. Pa rele tantan, tonton. pou w rakonte l afè w. Pa rele m, dèfwa menm yon frè, yon sè, ou konn gon bagay k ap domine w, ou pa gen, ou pa ka esplike l li, paske ou konnen si w di l li pou 1, pou 2 se nan lari l pral mete w. Prefere ou konsilte granmoun nan. Ou konsilte mèt lavi a. Mèt lavi a li menm, li p ap janm trayi w. Li pap negosye w ni pou dola, ni pou 5 goud, ni pou lajan, kèlkeswa kòb li te ka ye a, li pap negosye w. Daryè, papa nou an, li pa manje diri pou di w ta, li ta negosye w pou yon ti sak diri. Nou menm lòm, nou tou prèt pou nou pa kenbe pwomès nou pou nenpòt ti bagay. Nou tou prèt pou nou trayi yon frè nou, yon sè nou, pou nenpòt ti betiz. Men Bondye li menm, lè l di l avè w, l avè w nèt. Pèsòn pa ka devye plan Bondye sou lavi w. Pèsòn pa ka devye kontra Bondye siyen avè w la. Lòm nan li menm, li kapab gade w sou aparans, li kapab gade w sou fanmi ou soti a, se vre. Men Bondye li menm nan zye Bondye li gade tout moun menm nivo, li gade tout moun menm jan, menm fason, menm kalite. E m kite m di w sa jodi a, Bondye pa gen pitit li renmen pase pitit. Jou pa w la ka poko rive, men espere l ap rive kanmenm. E lè l rive, pèsòn pap ka bare w. Nenpòt moun ki ta vle kanpe anfas ou, Bondye ap fè l sèvi mach Lap fèl sèvi kapèt. Lap fè sèvi, lap fèl sèvi echèl pou mete pye ou pou pase. Paske depi moman paw la rive, pèsòn pa ka bare ou. Pèsòn pa ka bare ou, wap pase kanmenm, wap travèse kanmenm, paske wout ou deja trase. Yo pa ka bare w, Jezi siyen pou ou. Yo pa ka bare w. Yo mèt fè sa yo vle, yo pa ka bare w. Yo mèt pale w mal jan yo vle, yo mèt chifone w jan yo vle, wout ou deja trase tande. Yo pa ka bare w tande. Yo pa ka bare yo. Menm jan ou wè zanmi w lan ki te nan menm pozisyon avè w, ki t ap pase mizè menm kote avè w la, Bondye leve l la, ou menm li kapab leve w tou. Mwen toujou renmen di sa, anpil fwa nou konn gen yon ti zanmi nou, nou fè tout mizè nou ansanm, nou pase tout pakou nou ansanm. Depi nou te gen tan deplase, nou gentan twouve moun sa pa ka zanmi nou ankò, nou imilye l, nou mepwize l. Èske ou konnen plan Bondye sou lavi moun sa? Èske ou konnen plan Bondye sou lavi moun sa? Si yon moun ta di ou li rekonèt Clony, li salye Clony, Clony pa reponn, konnen se pa nan nimewo m non w salye. Konnen se pa klone ou salye paske mwen m toujou prezan pou tout moun, m toujou pwè pou tout moun. Mwen ka pa gen pou m ba ou, ou ka mande m mwen di w mwen pa genyen, ou ka panse se mechanste, ou ka panse se bèy mwen pa vle ba ou, men prefere mwen reponn ou. Si w ou menm sa, si w met nan tèt ou, se enpoze, se gen, se vle m pa vle ede w, sa se ou menm. Bondye li menm, li konnen kè m. Men m pap janm mete m nan pozisyon pou m imilye pèsòn. Paske m pa konnen plan lavi ou. M pa konnen. Jodi a, mwen pa pi bon pase ou. Se vre, mwen ka ap viv yon ti jan ki pi trankil pase ou. Mwen ka nan pi an sekirite pase yo. Men kite m di ou, depi ou gen Jezi nan lavi ou, kèlkanswa kote ou ye, bal mèt ap tire, van mèt ap vanste, siklòn mèt ap pase, ou an sekirite tande, paske Bondye p ap kite lavi ou pase nenpòt jan. Bondye p ap kite lavi ou fini mal. Paske li vle pou mechan ki dèyè detri ou la, mechan ki dèyè fin avè ou la, li vle pou l wè ou. Li vle pou l wè grandè l nan lavi w. Kote ke m ta gade yon ti video a te jou, yon jèn ti fi 13 an, li chaje yon pakèt gwo bouton nan kò l. L ap esplike nan frè Likson, zòn pa fè moun. L ap di kòman gen yon sitwayen li mande, sitwayen an mande l se kouche pou l kouche avè l. Sa vle di nou menm lòm, nou menm Ayisyen an jeneral, nou tèlman gen yon vye mantalite, depi nou wè nou nan yon pozisyon, se nou k ka sipòte yon lòt, se nou k ka ede yon lòt, nou toujou mete nan tèt nou fò nou ta abize l, fò nou ta fè l mechanste, fò nou ta fè l kòmsi santi l pa anyen pou nou fè l pase mizè. Imajine w, m pa konn laj moun nan. Yon timoun 13 an, li te ka pitit ou, li te ka ti sè ou. Pou ki sa ou nan pozisyon pou ta fè l kado 100 goud, pou ta fè l kado 50 goud, pou se mande pou mande l pou kouche l pou sa. Ou ka ba l yon pitit ou lage l al pase mizè plis. E pi nou menm nou pa gen, anpil nan nou nou gason nou pa gen kouraj pou nou okipe pitit nou. Nou toujou lage medam yo avèk yo pou yo pase mizè, pou yo soufri. Ou menm si w pa konn tèt ou, ou pa konnen kiyès ou ye, ou konn soufri avè yo. Imajine yon timoun 13 an, ou fin kouche l, ou ba l yon lòt soufrans ankò, malgre l ap soufri, ou ba l yon lòt soufrans ankò. Fò nou sispann koze si m genyen pou m ede yon lòt fò m jwi l, fò s on bagay pou m oblije, pou l oblije fè avè m pou m ede l la. Fò nou sispann! Nou toujou anvi rale yon lòt tounen dèyè epi nou menm pou nou anlè. Nou pa vle sipòte lòt vre, nou pa vle ede lòt vre. Se sak fè toujou gen plis soufrans, toujou gen plis grangou, plis timoun ki lage nan lari a san papa. Plis timoun kap soufri. Lè m ap gade Fernando, ou wè son ti moun ki te anvi viv, ki te bezwen yon fanmi pou l adapte l. Ke Bondye beni w frè m. Frè a ki ranmase Fernando. Kounya l santi l rejwi, l santi l ap viv. Anpil fwa, ti moun nan lari yo se menm jan ak ti moun pò yo l ye. Menm jan avèk timoun ou an k nan okipasyon, k ap byen manje, k ap byen bwè, k ap byen dòmi an lye. Lè w wè yo, pa imilye yo, pa voye dlo sal sou yo, pa maltrete yo. Si w ka, si w ka ankadre yo, ankadre yo, ede yo fason w kapab. Paske l te ka pitit ou. Si pitit pa w la p ap dòmi nan lari, l p ap dòmi anba pon, li p ap siye machin pou l manje. Se pa paske w pi bon. Se yon gras Bondye fè w. Pa inyore yo. Si w gen chans pran yon mete lakay ou, pa maltrete l, pa fè l pase mizè. Konsidere l se tankou se te pitit ou l te ye tou. Konsidere se tankou se nan zantray ou l te soti, se tankou nan senti ou li te soti antanke yon papa. Konsidere sa, men pa gade paske l pa pitit ou, paske se nan lari a w te pran l pou maltrete l. A chak fwa m jwenn ti videyo Fernando yo, m santi m kontan pou jan mesye a ap sèvi avè l, pou jan w wè kòmsi li fè pitit la santi l ap viv. Li te nan lari a, men ou wè son ti moun malgre li te nan lari a, li te gen yon rèv. Li te gen yon bagay, yon kote li te vle rive. Li te nan lari a, se vre se kò li ki te nan lari a, men nanm li kòm si te gen yon bagay li te vle fè. Komsi w wè lespri l, komsi entèlijans li, jan l ye, jan l ap devlope, jan l ye, komsi w santi s on timoun ki gen yon kapasite lakay li, yon kapasite san parèy. Anpil fwa, moun ki ta renmen ede yo, se yo k pa genyen. Moun ki ta renmen pran swen sila yo k pi ba yo, se yo ki pa genyen. Ou menm ki genyen, lè ou wè sila yo ki nan nesesite yo, panse a fè pitit pa w la. Si yon jou lavi a ta voye ou jete, kòman ou pral kite l, kòman ou pral lage l? Èske se pa yon lòt moun ki pral pran swen pa w la pou ou tou? Èske se pa yon moun ki pral ranmase pitit pa w la pou ou tou? Fè zèv pou pitit ou. Fè zèv pou pita pitit ou. Fè zèv. Pa fè zèv lè w genyen. Pa fè sèlman pou fanmi w. Pa fè sèlman pou moun ou konnen. Fè pou menm moun ou pa konnen tou. Fè pou menm moun ou pa konnen. Pase w pa janm konnen lavi. Jodi a ou ka ap fleuri, lavi a ka bèl pou ou. Demen, ou pa konnen ki sa k ka pase. Nan yon segond, ou pa konnen ki sa k ka pase. Nan yon minit, ou pa konnen ki sa k ka pase. Panse a demen. A chak fwa ou pa l fè yon moun yon bagay ki mal, panse a pitit ou yo, panse a pita pitit ou yo. panse a demen. Nou konnen se toujou konsa ak Loni, bon ti zanmi nou, a chak fwa m jwenn yon ti chans, m toujou pase kite yon bagay pou nou. Sa m genyen an, m toujou pase pataje l avèk nou. Ou menm ki santi sa yo m di an, ou jwenn pawòl pa w la, ou jwenn mo pa w la, lè w tonbe sou ti videyo m nan. Pataje pou mwen silvouplè. Abòne avèm. Like. Pataje mesaj la avèk yon lòt zanmi ki te fin dekouraje, ki te gon dlo nan zye l pou l jwenn rekonfò pa l la. Pou l pran kouraj. Pou l konnen lavi pa fini. Pase pa gen moun ou wè ki kòmsi k ap viv yon jan ki te fèt tou genyen vre. Si w gen chans ou fèt nan yon fanmi ou jwenn ou jwenn tout bagay alèz, tout bagay ale byen pou ou, beni non Bondye, di Bondye mèsi. Men se pa tout moun ki gen chans fèt nan yon fanmi ki genyen vre. Moun ou wè k ap fleri jodi a, li te pase anpil mizè menm jan avè w. Se yon bon jou Bondye siyen jou pa l la, li leve l an diyite. E ou menm, èske w pa gen yon jou tou? Èske se ou Bondye pi rayi? Non, Bondye pa gen pitit li rayi. Toujou panse, menm jan moun sa a gen tèl bagay, m ka gen l tou. Pa janm mete tèt ou nan yon fason pou w santi w enferyè, pou w santi w Si entèl ka woule machin sa m pa ka woule l tou. Si entèl gen kay sa m pa ka genyen l tou. Kòman ou fè pa ka genyen l la? Ou ka genyen l! Se vre ou ka pa ka genyen l foup konsa, men se panse pou w panse, fè lespri w travay, toujou chèche yon bagay pou w fè, ke l piti, ke l gwo, pa konplekse ak lavi a. Tout sa k vini sou chemen w, depi se yon bagay ou ka jwenn yon pen pou manje, se pa vòlè, se pa vann kò w, se pa fè yon seri de vye zak, men depi se yon bagay ou ka mete men w pou fè siye ou soti pou fè yon goud, degaje w pou w met tèt ou deyò. Se pa yon manman k pou al met tèt ou deyò pou ou. Se pa yon papa ki pou al leve tèt ou. Se ou ki pou reflechi pou w wè kote w soti a. Si w pa fè yon efò, kafe w ap koule avèk ma. Pou w leve pye w, pou w chanje eskanp figi w. Sispann mete eskò w sou moun. Moun ou mete espwa w sou li a, li pap la avè w pou tout tan. Gen yon jou, li pap la avè w ankò. E gen yon moman l ap rive, l ap febli. M toujou renmen di sa. Li pa Bondye. Toujou panse, gen rèv, gen kote w prale, epi gen kote w vle rive. Se jis yon konsèy. Si w renmen ti videyo a, like li, pataje l, abòne. Ke Bondye beni w, ke Bondye pran swen w, ke Bondye pwoteje w, ke Bondye beni chak grenn moun ki pral gade ti videyo sa. Ke Bondye pwoteje w, fè wout la avè w, fè pakou lavi a avè w. Nou konnen pakou lavi a long anpil.

Se vre w ka menm arive tonbe, men w pap janm pèdi batay. Menm si w wè w tonbe, w ap kanpe sou de pye w. Menm si w wè wout la fè nwa, limyè a ap vini pou ou kanmenm. Sèlman, konsantre w. Pran fòs ou. Ranmase kouraj ou, ranmase karaktè w, epi bay God la premye plas nan lavi w. Se te Clony, ti zanmi w, konseye w ki te pase lakay ou apremidi a. Ou rete avèk Jezi. Ou menm ki pral reprann travay demen si Dye ve, bon travay. Ou menm tou ki poko gen anyen nan men ou ap fè, men ki gen desizyon, ki gen volonte, ki poko jwenn anyen pou fè, Map priye pou ou priye pou mwen pou Bondye louvri pòt pou ou pou travay kelkeswa jan sa ka ye priye Bondye chak jou leve pou ou pou kote ou ale tande pou ka rantre yon ti monnen paske kelkeswa kote wap viv la ou bezwen lajan pou sèvi. Ou bezwen lajan? Nou pa bezwen lajan pou n al nan syèl, men nou bezwen l sou tè sa a. Si w wè yon moun di w li pa bezwen lajan, pa okipe l. Pa gen moun ki pa bezwen lajan. Pa gen moun ki pa ta renmen viv alèz. Toujou konnen Bondye pa gen anyen ki enposib pou li. Bòn fen de semèn avèk Jezi.